Se zero pou san chimik ke rantre lakay ou. Just avan, n ap di nou bonjou, bonswa, depan de ki lè w ap tande nou. Ti zanmi sante m yo, se zero pou san chimik ki ansanm avèk ou. Nou pral pale nou de yon, se pa yon maladi an kèlke sòt, men nou pral pale nou de emoraji, swa emoraji nan matris oubyen emoraji serebwal. Men nou pral pale nou jodi a de branch emoraji nan matris. Jistavan, pa bliye abòne, Pataje, klike sou ti klòch la, e answit pataje, poze kesyon, kite kesyon pou mwen. E si nou ta vle tou, nap toujou rele m sou nimewo, nimewo sa a. Lè nou rele m, nap gen plis enfòmasyon. Prete atansyon a tout sa ke m pral di la, e pli ta, nou kapab toujou e kontakte mwen, jan ke m sot di an, pou nou kapab gen plis konesans Sou sa ki konsène emoraji. Emoraji nan matris. Kisa ki koz yon emoraji nan matris? Yon emoraji gen divès bagay ki kapab koze l. Men sitou an nou rete sou moun ki fè yon, ki kapab sibi yon, yon move mouvman, yon fo mouvman, an kelke sòt lè nou di fo mouvman. Gen ta on ta on ta de choz ki kapab koze sa men fo mouvman. Fo mouvman yo souvan yo bal emoraji. E sitou yon enfeksyon, yon enfeksyon vajinal egzajere, swa nou ta di rive nan faz gonore, enben sa kapab koze debouche sou yon emoraji. Yon fason ke tou ou kapab gen yon pwoblèm ki grav oubyen ou kapab yon moun ki frijid, nou konn sa sa vle di, e tout sa nan relasyon seksyèl li, tout sa kapab vin koze l yon emoraji. Men sitou an nou rete nan kesyon Fo mouvman. Yon move glisad ke w fè kapab ba w yon dechirur epi ou pa teni kont de sa ni w pa te tcheke medsen w byento, bonè, epi plita sa rete konsa epi vid sa oubyen dechirur sa li pa jwenn gerizon, li pa koud an kèlke sòt, li pa geri, maleng sa pa geri epi sa rete konsa epi plita e li vin debouche sou yon emoraji. Men se kisa lè ou gen emoraji a kèlkeswa fason ke ou genyen ou ka rete konsa tou ou wè ou gen yon emoraji epi pou ou pa rann kont kisa ki koze l men lè ou gen sa ou pran osito byen bonè ou kouri tcheke oubyen ou tcheke yon yon syantifik ou tcheke medsen w kèlke sòt paske ou dwe pou wè medsen w selon kapasite w mwayen ekonomik ou oubyen selon tan w m pa prèske rantre nan tan m plis rete sou mwayen ekonomik ou dwe tcheke medsen w chak 3 mwa pi piti chak 3 mwa pou tcheke medsen w pou konnen kòman sistèm ou ap fonksyone kòman kò a fonksyone kòman mekanis ou ye. E la, ou kapab pran to oubyen pran byen bonè avèk yon pwoblèm kèlkonk ou ta genyen ki repete. Donk ki sa, emoraji an se sou li nou ye la e jisteman ou genyen prekosyon pou kapab pran avèk nan mezi ki posib ou menm pou ou evite ke ou fè yon emoraji. Men si ou ta fè yon emoraji, ou kapab pran sa byen bonè pou kapab jwenn solisyon pou li. Solisyon yo toujou la, men il sifi ke w pran bonè. Kisa w kapab fè kòm trètman? Yon bagay ki trè fasil, emoraji pa gen yon ta de choz sou li ke m pral ba ou. Prete atansyon pou w kapab eseye avèk sa ke m pral ba ou la. Ou menm ki gen emoraji, kote m ap pale avèk ou la, ale, si w gen zèb oubyen ou gen pye bwa kote w ye a, Ale pran yon pwanye de fèy pwa kongo frize. Nou konn tande pale de fèy pwa kongo frize? Fèy pwa kongo frize. Fèy pwa kongo frize a, pou moun ki konnen l, alò nou rele se fèy pwa kongo frize nan langaj kreyòl la pou plis fasil konprann ki fèy m ap pale. Sa vle di se yon fèy ki li pa pouse flè fasil. Li ka pouse flè tou men li pap pouse fri, li pap bay li pap bay kòs.

Epi se li menm ke w pwal itilize pou w kapab bwè avèk yon ti sèl. Ou bwè anviwon yon kiyè avèk yon ti sèl e ou bwè yon kiyè. Ou byen fè l, byen pije l, prepare fèy la, ou ekstrè fèy la jis pou w pran ji a san dlo. Ou bwè yon ti kiyè oubyen yon kiyè an kèlke sòt e avèk yon ti sèl, pa sale. Ou bwè li epi ou ale ou kouche sou do. Ou mete yon konprès glas sou fwon ou. Ou ret kouche sou do anviwon inè de tan a dezè de tan depan de kijan emoraji an li ye e konbyen jou ke w te gentan genyen avèk li oubyen ki kantite de san ki abonde. Lè sa ou kouche jis pou kapab tann kòman sa ap ye. Se pa ankò solisyon an men sa se yon sòt de prevansyon jisteman ki kapab mete w yon ti jan plizoumwen dan le ben ki kapab fè san koule mwens. Si sa pa reyali pa ta reyalize, sa m di w lan se si men si pa ta reyalize ou kapab ale avèk ekòs oubyen nwazèt dakajou an. Nwazèt dakajou an e Se pou moun ki ap viv nan pwovens sitou yo ka plis fasil rekonèt nwazèt dakajou an. Se yon sòt de nwa dakajou. Ou kase l oubyen ou fann li. Lè ou kase li, li sòti a de mòso egal oubyen li fann. Ou kraze li. Depi ou kraze li, se sa ki sifi, ki enpòtan. Ou kraze li epi ou pran yon, li gen yon poud anndan l, yon poud jon. Poud jon sa a, ou pran li, ou mete l, ou fè yon te avèk li. Epi kakas ki rete yo ki soti ki te kase soti nan poud nan ou mete ou metel pou kapab fè te tou pandan joune a pou bwè ou kapab fè plis te pou bwè men poud la ou fè yon te avèk li e ou melanje avèk yon yon ti poud ki rele ribalbo ribalbo a se pou isit e nan nan langaj espanyòl la men se konsa li rele ribalbo. Son ti poud li ye epi ou pwanl ou melanjel ansanm avèk nwazèt tou ou met ti kal la nan te wap fè a nan ribalbo an epi ou bwè e pandan tout jounen sa ou bwè dlo ki pa jele men ou bwè dlo enpe glase pa bwè dlo cho Pa rete nan air cho, rete nan yon air ki vreman pou w respire byen epi pou w kapab byen pran lè an natirèl la. Pa vantilatè an kelke sòt men pou w pran lè natirèl la. Ou kapab kouche nan yon chanm ki byen ayere, kote pou w respire byen e m panse ke ou kapab jwenn solisyon. N ap genyen lòt bagay ke nou kapab di ou men se lè ou. Poze kesyon, m ap ba w plis bagay, m ap di w plis bagay e ou pataje videyo a tou jan ke m di w nan, ou abòne epi ou fè kòmantè donk la mwen gen plis angouman pou m kapab ba ou plis sou sa ki konsène emoraji. Nou rete la nan moman sa a nan ti konsèy sa yo ke nou sot ba ou la e avèk trètman sa ke nou ba w nan emoraji a. N ap vini byento pou nou kapab bay plis aprè reyaksyon pa ou. Deja pataje kòm nou di, e abòne, fè kòmantè, poze kesyon e sitou poze ti klòch la, peze ti klòch la. Babay a la pwochèn pou yon lòt video.